Lè w se dam misyonè, gon jan pou w jere mari w. Lè l anndan kay la, lè manje ap fèt, retire ti sòs pou li. Ou dam misyonè w ap plenyen o mari w wi, o wi pas, mari w nan fanm deyò. E pa li k ta vle non, ou pa vle jere l. Lè fanm deyò a kenbe li, retire ti sòs pou li, ba l ti graten. Ou konprann? Al pran l nan men w pou al kriye, pou al plenyen. Priye. Bondye p ap tande w e ou k pa t jere byen. Bann fo sè. Bann fo dam misyonè. Nou mèt pa di amèn. Nou mèt pa di amèn. M ap ban nou verite a. Maron nan kay la ankò bal ti relè vyann ap bouri rete ti sòs pou li pou li gen fòs. Gade nou menm frè yo, gade nou kana nou gen nou pap tchuip nou menm. Vin plenyen nan pi pase tout la jounen yo pas priye pou mwen marim se si marim se la. Gate nèg la bal ti sòs pandan dlo diri ap bouri rete ti dlo diri pou li Ti sòs vyann, al yon ti pye poul pou sousi an al anndan l bon. Men sa ki bon nèg sa wale. Menm lè w pap priye pou li pap ka ale non. Menm lè w pat ap priye li pap ka ale non. Bon jwenn manje, ou trete l byen. Èske w konprann? Bann fosè. Fo kretyen jere mari w nòmalteman. Konprann? Ou fin mari w tankou grann anndan kay la. Nan deyò li pran jòf. Ou tande yo wi o frè sa pa bon. E pa frè a k pa bon ou pa konn jere. Nou mèt pa di amèn. Mare tèt ou tout lajounen. Men nèg la frè frè li konn jere. E kana w e yo menm. Yo ap pran jòf tou. Depi w mari w ou legal devan Bondye wi. E si w legal devan Bondye ou anndan kay ou a mari w jere l. Mwen gen ou pral peche pou sa. Bann fo sè bann fo dam misyonè moun jere mari nou ba nèg la ti sòs poul gen fòs ti dlo diri ti dlo vyann ti pye poul jere nèg la poul pa ale la ou pa ou pa bzwen priye non lap ret la paske ou byen jere li jwenn ti grenn manjel alè alèz alè. Wap bal goute, bal ti graten ak ti sòs. Lè sa, si w wè nèg la ale, ou mèt priye. Nou la nou pa fanyen chita tout la jounen, priye, priye. Nou pa nou pa fè sa pou nou fè yo pandan nou sou tè a. Se mwen se nou tou. Bann fo sè, fo dam misyonè. Mwen t pa di amen. Mwen t pa di amen. Legliz pam nan se pou l ranje, se pou tout moun anndan l gen prensip. Gen prensip pou n gen, pou n jere bagay yo byen jere. Lè nèg la sot travay pa kite li k rete ti bagay nan pye l, kouri rete sou li a pou li fè ti boubou nèg la. Met nèg la alèz. Chofe ti dlo pou la epi l si pye l gen mayas pa di men lè w santi l si pye l gen mayas pa di sa. Paske lè l nan fanm deyò a menm lè pye l gen mayas fanm deyò a pa di l sa. Oh cheri pye w gen mayas pa di l sa ou pa gen dwa pou w di nèg la pye l gen mayas. Konprann? Nèg ap travay tout lajounen l kanpe yon tenis nan pye l epi l santi sa ki genyen. Lè fanm deyò sa tout bagay sa ou lou pèdil kounya ou pral priye Bondye se priye sa pap monte li pap desann li pap fè wonn pòt bann fo sè fo dam misyonè voun jere mari nou voun jere nèg nou poul pa ale priyè a pap sifi mèd pa di amèn mèd pa di amèn. Mèt kenbe amen nou pou nou ban nou levanjil la ban nou janl ye a bann fosè.